Bonjou, bonswa tout moun, sa kap fèt kòman nou ye, m espere ke nou anfòm, nou konnen e kòm dabitid m salye nou depan delè avèk moman ke nou pral gade video sa. Brezil oubyen Chili? Ki avantaj yo genyen, ki dezavantaj yo genyen, e kisa pou chwazi ou menm kap sot Ayiti ki ta renmen antre nan youn nan 2 peyi sa yo? Se ti video, se ti sijè sa ke nou pral debat pou ou anndan video sa. So n espere ke wap abòne, touswit nap pran ti poz la epi nap antre nan entegralite video a, ann ale. Ok tout moun, nou retounen e apre poz la, jan ke nou te pwomèt ou li a la. Jodi a la nou vin pale avèk ou de yon sijè ki vrèman, vrèman enpòtan. So nou pral pale ou de Brezil, ki avantaj e dezavantaj li gen ladan, e Chili ki avantaj avèk dezavantaj ke l gen ladan. So pa bliye si se premye fwa wap gade chanèl nou an, sonje aktive ti klòch notifikasyon an lè w fin abòne e pa bliye pataje videyo nou yo toujou kite yon like pou nou se yon fason wap toujou ankouraje nou pou nou pote bon jan enfòmasyon pou So ann antre touswit nan videyo a. Premye bagay ke map di nou sonje ke e premye avantaj youn nan tou 2 peyi yo ba nou se ke yo gen sekirite brèf se t yon ti parantèz nou konn ki jan peyi nou ye nan moman an la. So premye peyi nap pran nap pran Brezil Brezil ki avantaj li gen ladan l? Lè yon Ayisyen antre Brezil, kit ou t antre legal, kit ou t antre ilegal, lè nou di w ilegal, sa vle di ou pase pa lòt peyi pou antre Brezil, Brezil pa ba w okenn pwoblèm. Okontrè, Brezil akeyi Ayisyen avèk anpil jwa, epi tou yo ba w posiblite pou kapab regilarize w nan peyi a san pwoblèm. Sètadi, pou kapab vin gen yon rezidans pèmanan nan men w, apre sa pou kapab vin genyen yon rezidans definitif san pwoblèm. Sa se premye avantaj la. Dezyèm avantaj ke peyi Brezil bay. avèk Ayisyen sitou, se ke lè w rive Brezil, ou p ap gen okenn pwoblèm pou w ale lopital. So, ou ka sezi, menm lè w ta rive Brezil san papye, imedyatman ke w pile tè Brezil la, ou gen aksè pou w ale lopital, kenpòt sa w ta genyen kòm maladi, gratis, ti cheri. Twazyèm avantaj, se ke. Inivèsite Brezil, alò pa tout, men gen yon pakèt inivèsite Brezil, sitou leta, ki pèmèt ou etidye gratis, si w sot lwen, yo menm ba w lajan pou w peye machin, pou w achte manje, pou w kapab vin etidye san ke ou pa genyen okenn pwoblèm. So nou sou twazyèm, kounye a nou pral antre nan katriyèm avantaj peyi Brezil ba w. Katriyèm avantaj la, se ke e paspò brezilyen an se yon paspò ki e e ki an n di ki. kapab, ou kapab ale nan yon pakèt peyi avè l, byen si ke li pa paspò ki pi wo nan Amerik di Sid la, men son paspò ki gen yon pakèt avantaj. E paspò Brezil sa, li pa tèlman difisil pou pran, okontrè m twouve ke Brezil se youn nan peyi nan Amerik di Sid la ki pi fasil pou kapab jwenn nasyonalite l. So, youn nan mwayen ke w kapab jwenn nasyonalite Brezil la, se lè w gen pitit nan peyi sa. So, aprè ennan, depi w gen yon timoun nan peyi Brezil, ou kapab gentan antame pwosesis pou paspò w san pwoblèm. So nou te sou 4, kounye a nou pral sou 5. Senkyèm avantaj sè ke lojman Brezil pa vrèman chè. Epi e manje nan peyi Brezil tou pa vrèman chè. Kounye a dezavantaj ke peyi Brezil genyen se salè minimòm nan. Se youn nan dezavantaj ke yon pakèt Ayisyen pa renmen nan peyi Brezil. Konbyen yon moun ap touche nan peyi Brezil aktyèlman la, e m kwè salè la li anviwon 220 dola si m pa twonpe m. Sou men m ap mete l nan ba ekran pou nou, si tout fwa m ta fè erè, pou nou pa kouri dèyè m. Sou kounya la nou prale pou peyi Chili. Pou peyi Chili, premye avantaj ke peyi Chili genyen ladan l, se lajan. Pou moun ki pa konnen, peyi Chili se youn nan peyi nan Amerik di Sid la jiska dat. ke e ki gen yon ekonomi ki vrèman tayt. So yon moun k ap travay Chili pou pi piti w ap touche anviwon 400 mil pèso. 400 mil pèso a, konbyen li an dola ameriken? Ou mèt gade anba a la, nou mete l pou ou. Apre sa, lòt avantaj ke peyi Brezil gen, Chili gen ankò, padon, se ke. Travay pa tèlman difisil nan peyi Chili. Byen si, gen de travay y ap mande w fòk ou gen papye, men gen de lòt travay ou kapab fè san pwoblèm. Sitou si w ap viv andeyò e nan moman chalè, se nan moman ki gen yon pakèt travay fwi, travay jaden eksetera. E nan travay sa yo, gen yon pakèt, yon pakèt lajan. Kounye a la, nou pran de. Kounya la nou prale nan dezavantaj peyi Chili. So ou ka remake, nou bo plis avantaj pou Brezil ke peyi Chili. Peyi Chili, se youn nan peyi aktyèlman la ke imigran difisil pou jwenn papye ladan l. So sa vle di si w si w antre Chili ilegal, ou gentan wè nan ki kaskèt chinwa ou pral ye pou kapab regilarize w nan peyi sa. Piske moun ki antre legal, li yon ti jan difisil pou moun sa yo gen papye. Dayè se youn nan pwoblèm ke Ayisyen plenyen pou li anpil nan peyi Chili. Dezyèm dezavantaj peyi Chili genyen, se ke lopital pa vrèman gratis vre. Byen si ke lè w ap travay, yo peye AFP pou ou avèk FONASA, ki pèmèt ou ale lopital gratis, men se lopital kòmsi si w gen yon ti fyèv, yon ti tous, eksetera. Donk, si w ta gen yon gwo maladi, oubyen an n ta di w ta gen pou fè yon operasyon, wap gen pou peyel vrèman vrèman chè. Apre sa, edikasyon nan peyi Chili, donk nou vle pale de inivèsite, pa tèlman e bon an an di anpil kòb, so m pa pral di pa tèlman, paske inivèsite Chili chè anpil, donk pou yon ayisyen ale nan inivèsite Chili e anpil manèv, anpil bagay. So e nou gentan ba w 3 dezavantaj. E dènye dezavantaj ke nap pote pou ou nan peyi chili se ke e se ke tan lè wap travay nan peyi chili ok ou pa tèlman gen tan wi alò sa pral depan de sa moun nan ap fè a pou nou pa e pou nou pa anglobel. Men lè w ap travay nan peyi Chili, se pi souvan de granm maten jiska aprè midi. Donk, pa vrèman vrèman gen tan, espas pou w fè lòt bagay. Si w espere ke videyo sa te itil nou, kounye a, si w gen pou w chwazi antre de peyi sa yo, w ap wè kisa pou w chwazi selon plan ou, selon sa w te planifye. Si w espere ke n ap pataje l e ke n ap aktive ti klòch notifikasyon an, tanpri lè w fini abòne e pa bliye kite ti like la pou nou. Se youn nan fason ke w ankouraje nou pou n. kapab pote plis bon jan video pou se te zanmi nou de kay tokili mèsi babay tout moun bali.